Mesdames et messieurs, bonsoir et bonjour encore. Nou kontan pou opòtinite nou genyen maten pou nou jwenn. Nou pral pale a jodi a de 3 gran sijè enpòtan nou panse kap enterese yo. E pa bliye, ou menm ki jwenn nou jodi a pou la premyè fwa, soutni travay sa nan sèl objektif pou nou ka avanse rive pi lwen. Sèl fason ka fè sa se abòne avèk paj YouTube nou an. Donk nou pral pale de kout tonè sa ki vin nan peyi Brezil kote minis jistis gouvènman Jair Bolsonaro a demisyone yè paske li akize prezidan de ke l fè entèferans nan dosye jistis e anpeche lajistis fonksyone pou rezon sa li mande demisyon. E nou pral pale tou de desizyon ke nou trete de dwat e gòch, Minis Jistis Ayiti ak se Mèt Lickmann Lelil pran pou l di li bay popilasyon Vilaj Jodi a 72 zè de tan pou l kite, pou yo kite Vilaj la. Otreman oubyen apre ou, apre tan sa fin ekoule, kenpòt sa k rive nan Vilaj la, Leta pa responsab paske se Leta ki gen monopòl jistis legal la. Donk. Lòt bagay nou pral pale ankò, nou pral pale de depi dimanch ki sot pase a prezidan peyi malgach lan te nan yon konferans de près li te di peyi l la gen kapasite pou yo fè fas avèk kowonaviris lan via yon remèd ke yo mete sou plas ki se yon kovid òganik e depi lò yo pa resanse non sèlman yo pot ko resanse ankenn ka de mò via kowonaviris jiskaprezan yo pa yo poko resanse. Ok Kademò, nou pral pale de 3 sijè sa yo, nou panse kap enterese w, ret la pale. Tankou jan n te di l medam e mesye bonswa e byenvini nan devlopman 3 gran tit sa yo. Nou pral pale de demisyon Sergio Molo a kòm nou te di sa. Sergio Molo yo te rele l super minis. Poukisa yo te rele l super minis se paske Li te mennen yon gran batay kont la koripsyon nan peyi Brezil e gran batay sa a t ap pèmèt anpil ansyen politisyen pran prizon e t ap pèmèt ke anpil lajan remèt tou. E pou popilasyon brezilyèn nan, Sèjyo Moro se yon figi de mak, se yon moun ke yo ka fè konfyans byenke li ta pral pa avèk. kèk travay yo tap fè, yo tap mete li an dout tou pa rapò avèk e kèk achiv ki tap vaza yo tap wè misye te enfliyanse lajistis pou li te kondane ansyen prezidan Brezil la Luis Inacio Lula da Silva nan sèl objektif pou li pat patisipe nan eleksyon ki ta pral fèt nan ane ki pase yo. Men Sergio Moro anvan li te vin minis jistis pa bliye li te majistra e nan epòk majistra li te mennen gran operasyon sa. Pou l te vin minis jistis, prezidan repiblik la te fè l kèk gwo pwomès tankou, w ap gen kat blanch, kat blanch pou nome moun ou vle, konseye ou vle, men malerezman depi lè mesye sa a parèt nan ministè a, li di li menm li nome yon sèl moun ki se Mauricio Varecho ki se bwa dwat li e sèl moun sa li mete anndan ministè jistis e li ta pral vin mande demisyonl yè pa rapò avèk prezidan te pran desizyon pou te revoke minis direktè jeneral polis federal la ki se Mauricio Mauricio Vallejo li di m te konvèse avèk prezidan sou sa nou pale m di Nan sèl objektif n ap revoke nou ka pran desizyon pou n revoke Mauricio Vallecio e si li pa parèt konpetan pou travay la e si l pa travay nan enterè nasyon an. El di pa t gen yon bagay konsa ki te rive, li te travay trè byen e pa t janm gen fay nan travay li te fè. E osito ke prezidan an pran desizyon pou l fè sa, min wè se entèferans li fè nan dosye lajistis, mwen mwen mande demisyon. Men pou n fè yon ti rapèl pou w se la se pa pou la premyè fwa ke prezidan Jair Bolosonaro ap ap entèfere nan sa ki gare avèk lajistis. Li itilize enfliyans li gen kòm prezidan pou l fè sa. Dayè li toujou di li menm li se yon nonm enkonstitisyonèl. Nan dezyèm semès ane 2019 lan, nan Rio de Janeiro, te gen yon ankèt ki t ap mennen kont yon pitit gason l e lè l te sispèk ankèt la te ka rive met fen a karyè politik pitit gason an, li te entèveni pou l te revoke yon direktè jeneral ki te Rio de Janeiro pou l te ka met yon lòt direktè jeneral. E. Sèje Molo di, Nan epòk sa a, lè m te di pa t gen ankenn opòtinite pou sa fèt, m te rele direktè jeneral te Rio de Janeiro al nou konvèse li di m, a e pou desizyon pèsonèl, m deside ale, e men m te konnen e pa t vre e te prezidan an ki te deside retire l. Li di, men sèt fwa si, Sèje Molo pa deside bwè sa pou prezidan an, li mande demisyon l e l demisyone, li pa nan tèt ministè jistis ankò. Donk. Kèk gran òganisit kap fè analiz de sitiyasyon yo di si Sergio Moro kite ministè jistis el di li kitel paske prezidan an fè entèferans nan sa ki wè avèk lajistis, laprezidans e lajistis se 2 ògàn ki dwe otonòm e ki dwe travay de pè pou avanse nasyon an, men si toutfwa sa rive, gen yon sèl enstans ki ka bay aksè pou envestige prezidan Brezil la, Jair Bolsonaro, li se rele STF. STF ki se pi gwo tribinal peyi a. Yo rele lan, yo rele l Supreme Tribunal, Siprèm Tribinal Federal. Li sèl enstans sa a ki ka bay aksè pou envestige prezidan an. Nan le ka kontrè, depi l pa bay aksè, okenn lòt ògàn pa ka pran, pa ka bay aksè. Donk nap swiv kòman bagay sa ap pase men nou konnen Serge Romolo li gen anbisyon politik tou li pwobab pou l yon fiti kandida la prezidans pou peyi Brezil paske li trè popilè e l se minis ki te pi popilè anndan gouvènman Jair Bolsonaro e m sèten tou soti Serge Romolo ap rann gouvènman Jair Bolsonaro a afebli paske li te popilè anpil. E pa 7 jou pli ta, 8 jou avan, prezidan repiblik lan Jair Bolsonaro te revoke minis sante a e Mandetta, tou senpleman paske Mandetta t ap swiv rekòmandasyon OMS ki se Òganizasyon Mondyal de la Sante e prezidan li menm li pa gen anyen pou wè avèk OMS se sa l vle a e li l ap fè pou li menm se li k doktè li k tout bagay donk nan objektif sa li te demisyone. Mann deta, e 8 jou plita, li pèdi yon lòt minis ki enfliyan anpil ki se Sèjo Molo. Men nap swiv sitiyasyon sa pou n gade kijan lap fini, men sèl sa n konnen gouvènman an nan lojik e jan nap swiv politik la nan peyi Brezil, gouvènman Jair Bolsonaro a li posib pou l vin trè afebli nan lè jou aveni. E kòm sa fre, jodi a e samdi, sa pap twòp okipe. espas laprès la nan peyi Brezil men sèten nan semèn kap vin la laprès ap kontinye lap kontinye fè la in de laktyalite e lap kontinye fè la in de laktyalite non sèlman nan Brezil e nan tout medya e di mond yo e sou dosye sa nap swiv e nap toujou gade ki sa n ka pot pou de li paske nou sèten Serge Molo li gen enmi tou pa bliye lè ou te kondane E yon kandida ki gen plis entansyon de vòt e pandan l nan prizon ou vin minis jistis kandida ki genyen eleksyon an sa vle di ou pa inosan ditou ou pa inosan sa vle di ou gen ti kesyon paw dwe reponn e sa te mete onètete ansyen majistra a an dout e anplis tou te gen yon site ki rele intercept Brazil ki te vin mete yon pakèt enfòmasyon deyò via avèk de achiv ki te sòti deyò. Reyèlman yo moutre kote ansyen majistra te konn echanje dè tchat sou yon aplikasyon ki rele Telegram pou l bay ide l pou yo konn ki meyè jou yo dwe kondane ansyen prezidan an ki se Jusinacio Lula da Silva. Sa vle di majistra a li pa totalman onèt pou Bessinda di l konsa, li gen ti kesyon pa l tou li ta dwe reponn. devan lajistis. Donk, ann kite peyi Brezil pou n al nan peyi Ayiti kote minis jistis Ayiti a ki se Mèt Lekmann Delil, m vle chanje Delil la m mete Galil paske l sot pran desizyon la, pou mwen menm se yon desizyon dwat e gòch paske l di li bay popilasyon Vilaj Delil la 72 zè pou yo kite espas kote y ap viv la, apre 72 zè sa ki nenpòt sa k rive l pa responsab. Donk, nan refleksyon nou fè nou wè se yon desizyon. Li posib pou gon masak ki fèt e masak lan ap rele masak deta. Paske lè w di w bay popilasyon 72 zè, yon popilasyon w konnen ki deja viv nan lamizè, li pa menm gen kote pou yo ale. Ou pa di kibò pou yo ale tou. Sa vle di ou sèlman di pou yo soti. Pou yo soti pou yo al kibò? Sa vle di pou yo soti pou yo pran lari. Donk, e si tout fwa nèg sa yo ki se ki gen gran zam nan men yo ta pran desizyon di yon moun p ap soti, ke lòt moun ki tante soti? Yap fizil. Sa vle di met popilasyon an fas bandi yo. E bandi yo egziste fas ak popilasyon, pa rapò avèk popilasyon, paske si popilasyon an pa la, yo konnen yo san sekirite. Di fèt ke popilasyon an la tou, yo panse pa ka gen nenpòt bagay ki fèt, ki se masak, menm si yo gen de moun ki ta vle tiye yo, men popilasyon an ap anpeche sa. Tou senpleman, pou pwòp moun pa mouri. Men, minis jistis la, Mèt Likmann Delil, konn fè deklarasyon sa yè. nan mikwo laprès lakay premye minis ayisyen an Jouthe Joseph e li fasil frè yo banm di nou pou nou antre vilaj de Dye nou konn nèg yo deja dayè minis jistis la di chak vil pale avèk yo sa vle di li konn ki bò li ka rankontre si li vle rankontre yo li ka rankontre yo e son dosye ki senp dayè nèg yo pa vwayaje yo gen minis yo gen gwo zam se Petèt nèg yo se de moun ki vin fristre, yo gen zam nan men yo y ap fè sa k pa bon, men kounye a kiyès ki ba yo zam? Nou dwe panse ak ot otè ki fè krim nan e otè entèlektyèl otè entèlektyèl la se li k bay moun nan zam nan. Moun sa a n imajine yo te deja san konsyans paske yo pou moun yo te leve nan difikilte kounye a yo vin gen yon zam nan men yo fòk yo manje fòk yo bwè. Yo t fason y ap toujou fè sa k pa sa. Men kounye a an al gad ki chemi ki fè yo jwenn zam nan. An di yo ta nou ta arete yo oubyen nou ta pran zam nan nan men yo. Yap toujou gen zam dayè gen nèg ki vle itilize yo pou dosye eleksyon. Yap toujou ka itilize yo. E lojik la l senp se ame baz yo nan inik objektif pou n fè menmiz sou eleksyon ki gen pou vini, ki gen pou vini paske lè nou pa reponn ak bezwen popilasyon an, nou pa ka fè anyen tou. Pou n koz yo vote n an retou, men sèl linik fason n ka fè sa se ame yo pou n ka gen eleksyon, pi senp wi. Donk, nan sitiyasyon sa pou mwen menm se pa yon trè bòn desizyon ap tounen yon masak deta apre 72 zè de tan. E make n ap di nou, n ap di nou sa nou jwenn. Bandi ap mouri, polisye ap mouri e sivil ap mouri. L ap vin yon. Nap vin fè yon domaj kolate ou. E nou espere ke minis jistis la ap tounen sou desizyon sa a pou l panse lòt estrateji paske m panse gen dron, nou ka lanse dron nan lespas afin n kapab etidye espas Vilaj de Dye a pou n konnen kibò bandi yo ye. Dayè nèg yo toujou nan lari ap fè videyo lage sou fesbouk. Nou konn kibò nèg yo ye. E anplis tou. Nan pale a ou nèg nan telefòn ou ka lokalize l poukisa nou gen konpayi telefòn nan peyi a hay nou pa teknoloji nou pa gon ti kal teknoloji menm pou n lokalize yon nèg pandan lap pale nan telefòn kou son blan yo kidnape nou lokalize l epa la popilasyon ap soufri la matize pou n pa ka chache gen kontwòl sa 200 mèt avèk pale nasyonal mesye donk lòt enfòmasyon nou pral pale de prezidan malgache la ki resevwa anpil presyon de OMS pa rapò avèk li di li resevwa yon sa vle di pa rapò avèk rechèch yo fè nan peyi malgach yo gen yon antidòt pou viris sa k se kowonaviris ki se covid òganik ki se yon remèd ki ka fè prevansyon kont viris sa ki rele kowonaviris la donk depi dimanch lè l te fin fè lè l te fin pwononse sa nan mikwo la nan yon konferans de près ke l t ap bay depi lò Li kòmanse distribye bay anpil moun anndan popilasyon an e yo teste l, yo bwè l e yo itilize l. Men OMS ki se Oganizasyon Mondyal de la Sante pa bay aksè pou remèd sa a distribye anndan popilasyon an men prezidan malgach la pa swiv rekòmandasyon OMS la paske l di. OMS dè pou li menm li se yon li vin inefikas paske valè moun kap mouri nan mond lan jiska prezan yo paka jwenn yon vaksen e si tout fwa yo ta jwenn li poko ofisyèl pou tout lòt peyi nou menm nou gen pwòp remèd nou e pa rapò avèk sa gen anpil moun anndan popilasyon malgach la ki fè gran deklarasyon pou di prezidan nou an li pa sijere Okenn moun aletranje brel men nou menm nou nan peyi nou li fè deklarasyon an son chèn nan peyi nou sa vle di nap itilize sa prezidan di nou an e nan objektif sa popilasyon an kontinye brel e yo di yo menm yo pa resanse okenn ka de mò byen ke yo gen 2 ka sispè sispèk e tou yo gen moun ki enfekte men jiska prezan yo gen 0 moun ki mouri e yo sèten avèk e. Antidòt sa a ki se Covid òganik lan, l ap pèmèt yo gen yon bon devlopman nan jere kriz sa a ki se kowonaviris la nan peyi yo. Donk, tankou jan nou te di medam e mesye, Sergio Moro n'est plus ministre de la justice pour le Brésil e Minis Jistis Ayiti a, Li fè deklarasyon pou l mande popilasyon Vilaj de Dye a kite espas la e nou pale tou de prezidan malgach la ki nan konferans de près ki te fè sòti yon trè bon nouvèl pou l di yo menm yo gen remèd ki ka fè ki ka kontre kare kowonaviris lan ki se kovid òganik e depi lò anpil moun anndan popilasyon kòmanse itilize l. Se yon plezi nou te gen pou nou te pataje ti video sa avèw, nou espere ke wap aprann de li e jèm paj youtube nou an pou nou ka kontinye pote enfòmasyon pou ou. N ap renkon nan lòt video. Peace.